Konsèy pou jèn k ap viv ankò nan peyi a e ki atire pa yon konpatriyòt ki ap viv aletranje e ki vle pwofite de relasyon an pou kite peyi a. Atansyon 1 temwanyaj nou pral tande la de jèn fi sa a envite nou reflechi anpil avan nou rantre nan yon avanti parèy. Li mande n pou n pa site non l. Se avèk otorizasyon l nou chwazi finalman Pataje voice sa aprè yon premye tan kote li te moutrel ezitan pou sekiritel. Dam sa ki twouvel nan yon sitiyasyon difisil Ozetazini aprè li te vwayaje sou inisyativ yon moun li te rankontre ki te envitel rantre Ozetazini pou marye avèk li e sa fè 10 an lap viv lòtbò a. Mizèl apèn kòmanse nou envite w koute. temwanyaj li nan ekstrè sa a Guerrier. Wi, n ap presize nan yon premye tan donk li pa t dakò pou difize voice lan men aprè li te vin aksepte paske li kwè ke sa ta ka sèvi avèk anpil lòt jèn fi, anpil lòt pwofesyonèl puiske li menm li te deja gradye nan medsin pou ke yo pa pran nan. pa viv menm sitiyasyon lap viv la tankou yon esklav e dayè nou te dil nan ti echanj nou tap fè toutalè a donk sa nou pral tande la li valab pou ni gason ni fi paske genyen de nèg lè yo rive nan peyi etranje kote se yon fi ki te fè yon jan pou pou rantre yo dèfwa yo itilize yo tou tankou yon objè hein nan kay lan e dam sa li menm jan n di l la se yon ka men ki petèt anpil lòt ka konsa ke nou pa genyen men li menm li te di ke li swete sa l pral di la sa l ap viv lan kapab sèvi de egzanp pou anpil lòt jèn fi parèy li pou ke yo pa pran nan menm sitiyasyon an kote Sitwayen an kenbe l nan kay lan tankou yon objè seksyèl, li pa gen dwa sòti. Dayè li di li travay sèlman pou 200 dola chak semèn e li di ke jiska prezan li pa gen papye tou. Non, li fèk jwenn papye a men sa te mande l anpil tan e misye a te fè li a desen, li kenbe l nan kay la pandan tout.
yon bon bout tan apre l te fè l rantre e li pral eksplike poukisa e kisa li dekouvri ki sitiyasyon l petèt la nou menm ki ap tande nou kapab pote solidarite avèk li men tou nou menm tou jèn fanm an Ayiti li enpòtan ke nou pran leson e sa ou di li Guerrier li pa valab sèlman pou fi li valab pou jèn gason tou ki ap tann rezidans nan men fi yo an n tande.
E mwen gen yon sitiyasyon ki prezante mwen ta renmen mwen ta renmen pataje li avèk tout jèn fi ki ap viv Ayiti ki renmen a yon jèn gason Etazini ki konprann ke lè yo vin isi sa moun yo ap di a reyalite a se pa menm. So lè w fè yon move eksperyans, li toujou bon pou pou w pataje li avèk yon lòt moun petèt ou ka epanye yon lòt moun. Ou pa bezwen jwe vwa mwen petèt klase gen moun ki ki konnen mwen alaminit yo tande vwa yo ka konnen mwen e. Mwen te ayiti son medsen mwen te ye epi akoz de sitiyasyon peyi a m te wè ki tap vin dekli'm kole epi sistèm nan pat vrèman vle ba nou pase depi an 2012 mwen gradye kòm medsen jeneral e mwen te vin rankontre avèk yon mesye ki ap viv etazini kote ke ki te vin ofri m maryaj, m te wè se te yon pòt de sòti pou m te kite peyi a, m te asepte. Men, lè m vin rantre nan peyi a, malgre ke m se yon moun ki te deja edike depi lakay mwen, piske li menm li konn sistèm nan, e mwen menm mwen pa t konnen, yon seri de bagay mwen pa t konnen, so li menm li jwe m nan sistèm nan. Depi lè m fèk antre isi, lè m fèk antre isi li pat janm vle m travay. Li toujou ap moutre m se paske e li te travay pou mwen deja, li te gentan kite kay, li te gentan prepare. Sa nap swiv ansanm jèn dam sa ki twouve li. kwense Ozetazini aloske li te gen pwomès de yon moun li te gen yon relasyon avèk li nap kontinye koute l ansanm. Chita m nan peyi a m vin nan yon peyi m pa gen pèsòn m pa gen manman m pa gen papa mwen te oblije m tap kontwole pou m wè avan pou m ta fè yon pitit men finalman kòm se nan ka la map viv a mesye a lè l soti lè m soti se lè li mennen m nan makèt oubyen si l soti avè m apre sa, m pa t ko kondi nan peyi a, kounye a pou misye te ka itilize mwen, m fè dezan nan peyi a l pa janm fil papye pou mwen, paske l konnen si l te fil papye pou mwen, gen yon seri de bagay li te gendwa pa ka fè mwen pandan dezan sa, se sa mesye sa bliye l pa di m, se sa l bliye l pa fè m. Bon gen de lè l konn fè gwo. atak pou l ta ban m kou, men lè l sonje se nan peyi isit li ye li konn li konn di m ou gen chans se Etazini w ye. Si si m te Ayiti m t ap vide w anba. Nou te rete nan senkyèm etaj, ni si sa Ayiti l te ye l t ap vide m anba. Mesye a pran mwen pou on anplwaye sèks, s on moun. Li pa li pa janm kòmsi pou l ta di madanm ni la li gen dwa vini li byen move lajounen li pa pale avè w epi aswè li moute kabann nan se lè afè l fin rèd se lè sa l ap vini pou l ap ouvri de pye w pou w santi pou l ap pou moun nan ap fòse w m pa bezwen di w paske Ou konnen, se yon fi ou ye, nòmalman gen yon seri de preparasyon pou fèt avan ou fè penetrasyon. Kounye a la, lè, lè l resi fini, l fin monte, li fin devore m, dèfwa menm twalèt mwen m pa ka fè, eskiz, respè figi w, jis tèlman mesye a devore mwen. Men mwen la, mwen la, bon, akoz li te gentan fin fè m rantre isi. M te gen viza m deja, m te konn abitye vwayaje. Piske l gentan fè m rete, m gentan depase sou viza, m pa vle al antre Ayiti pou m pa ka tounen isi ankò. Bon mwen vin ansent on timoun. Lè m vin ansent pitit sa a se lè sa pwoblèm mwen pral kòmanse. Mwen fè konbyen tan non kay avèk timoun nan. Imajine w m pa konn pèsonn, m pa gen pèsonn. Timoun nan ap rele, m konn fè nwit, se premye pitit mwen. M konn fè nwit. Timoun nan ap rele nan nwit la, ap fè nwit, l ap rele. Mesye mwen t ap dòmi. Li pa janm leve pou l mande m kisa timoun nan genyen, kisa timoun nan pa genyen. Lè timoun nan gen twa mwa mesye mete m deyò a timoun nan. Kounye a, li mete m deyò, pandansetan l konnen ke m pa gen ankenn moun paske l pa janm kite m pa la. Menm zanmi l yo, lè yo vin lakay la, li pa li pa janm kite kòmsi pou m ta gen kontak yo. M gon nimewo telefòn, telefòn nan lon moun rele m, si yon fanmi m Ayiti rele m, apèl la al sou telefòn li tou l ap tande tout konvèsasyon. Si yo voye yon tèks ban mwen, Tèks la al jwenn li tou. Mwen la, mwen la m ap soufri. Men alafen, m te vin rankontre avèk yon Panyòl, chans pou mwen m te konn pale Espanyòl, ki te rete nan menm kote m te rete a. Epi Panyòl la di m konsa yon jou, li di, Pitit, jan w ap viv la pa bon. Fòk ou degaje ou, pou menm si son ti travay ou ta chache ou ta mete timoun nan nan yon gadri, menm lè e pa kòb ou ta fè, men o mwen ou ta pran yon ti lè nan lari a. Kounya li menm ankò li ede m poum jwenn yon ti travay. Men akoz misye a pa janm fil papye a pou mwen, Kounya la se yon ti travay yo ban mwen 10 dola pa lè, m ap fè 4 èdtan pa jou, sa vle di pou semèn nan m fè 200 dola chak vandredi. Gadri a pou m peye pou timoun nan 135 dola chak vandredi paske. Misye pa tap janm peye l paske li pat dakò pou m pou m te soti pou m al chèche ti travay la mwen menm piske m bezwen pran lari a pou m kòmanse ka konn moun m ale nan ti travay la lè m fè 200 dola chak vandredi m peye 135 dola m retire kòb pou m peye machin pou semèn nan pou m pran bis mwen la mwen la m reziye menm lè m rete yon 20 dola nan men mwen m reziye m. Men fanmim ayiti pa janm konprann kisa map pran frèm ak sèm yo yo rayi mwen paske yo panse kem nan peyi an map mennen pa voye lajan ba yo kounya mwen vin la mwen la avèk mesye a men kifè mesye a pat janm te vlem travay. Jodi a la m gen dizan. M gen dizan avèk mesye a, nou gen nevan maryaj. Se kounye a m ap vin konprann sistèm nan, m ap vin konprann tout bagay. Lè m wè mesye a mare pye mwen, l mare pye m, epi mwen wè ke m pa ka vire, m pa ka tounen, mesye a va bize mwen, mesye a ap joure m, akoz de pwoblèm ki gen an Ayiti. Li konnen ke m pa ka retounen Ayiti. Lè l ap joure m li di m se nan mizè ekstrèm li te pran m. Se mouch mwen t ap manje. Li, li, li joure m nan devan m. Li joure m nan bouch mwen. M santi m pa kapab ankò. Lè m wè sa. mwen oblije male male m fil papye pou m divòse avèk mesye a enben se nan divòs sa mwen pral konnen mwen pral konprann poukisa mesye a pat janm te konn vle m travay poukisa li pat vle m gen zanmi nan peyi a poukisa li te pran pòz ke se li regle tout bagay pou mwen paske li menm li gen plis ke 20 25 an nan peyi a. li konn sistèm nan alò li itilize mwen epi kounya la aprè 10 ans ansanm avèk mesye a men mesye a soti poul metem deyò a tout timoun nan.
Pou temwanyaj dam sa ki an difikilte an kote lap viv jodi a se pa sèlman yon temwanyaj ki kapab sèvi a de jèn gason ou de jèn fanm an Ayiti kap tann yon opòtinite Maryaj se sitou yon apèl a la solidarite pou konpatriyòt sa ki an difikilte wi pou rezon sekirite nou pa bay nonl nou kanmenm kenbe enfòmasyon sa yo pou moun ki ki vle ede nou abitye ede de kote nou ye a de moun ki gen pwoblèm Ann Ayiti, men pi pre nou la a, genyen yon konpatriyòt ki ap soufri apre yo te twonpe l nan yon maryaj. Efektivman, li marye, li ap viv Ozetazini depi dizan, men temwanyaj li la a montre li nan yon fòm desklavaj, yon esklavaj seksyèl, Guerrier. Seksyèl, sexual. Donk,
ou sot di l la a, nou pa vle revele idantite dam sa a, men èske nou. Si gen de moun ki vle rantre an kontak avèl se posib? Wi se posib men nou ka petèt ankò pa bay nimewo a pu piblik e m sonje lè m te pale avèk li m pa kwè ke l te li te mande sa wè men nou wè nesesite a wè pou n kapab pote sipò nou a yon konpatriyòt ki an difikilte paske jan l ap pale la se yon moun ki pratikman kwense kote li ye a. Te eseye mande l pou l te rantre an kontak avèk yon avoka ayisyen, donk yo trè mefyan de avoka ayisyen yo paske li menm li di m avoka ayisyen yo fè w pèdi tan, yo pase w nan, donk se sa l t ap eksplike m eksperyans pa li fè ke li pa twò fè konfyans a avoka ayisyen men m te refere l kanmenm avèk On moun ke nou konnen la a, men m panse ke li bezwen plis ke sa.
Antouka, si genyen 2 moun de bòn volonte, pa mafya, pa moun ki pral anmerde dam nan, donk yo kapab fè kontak avèk nou e nou ap mete yo an kontak avèk li pou omwen menm on Si m pa konnen de wi konsolasyon kapab konn se pa lajan ke w ba li men pale avèk li pou remonte moral li ap kapab ede l nan sitiyasyon sa. Paske li di pandan tout tan l fè lòt bò a mesye a pat janm aplike pou li pou l travay li pat janm pèmèt ke l al travay donk chak fwa l soti se lè mesye a soti avèk li al mennen li nan makèt e tout kontak Li avèk Ayiti zanmi l kontwole. Mesye a pwograme tout apèl yo e mesaj yo ki al sou telefòn li ale otomatikman sou telefòn mesye a. Donk, li rive nan yon sitiyasyon kote l pa kapab e se sa k fè l chèche telefòn nou. Li panse si l pataje enfòmasyon sa a avèk nou, donk sa kapab ede e l espere ke li jwenn èd ke ka li nesesite. Li toujou nan ki eta li ye? E lal travay li gon timoun e lap degajel men sal rantre pa rapò a travay ke lap fè a. Non non m te vle mandew kote lap viv eske li nan nan ki kote lap viv nan ozetazini an nap kenbel sekrè non nap kenbel sekrè dakò enben vwala donk pou temwanyaj dam sa jan dil lan ki kapab sèvi ni gason. Ni fanm paske genyen si m ta ouvri ligne nan la pou n resevwa apèl m sure ke yo tap anpil de moun ki sibi nan menm kondisyon sa de moun ki te gen de relasyon avèk de moun ki rantre ozetazini oubyen dan de lòt peyi pou n pa mete fokis lan sèlman sou etazini men ki lè yo rive yo ap itilize yo tankou esklav. Mwen li ankò pi di an pou pou gason yo, nou konnen gen anpil nèg isi ki te byen pòtan, ki te vanyan e on fi rantre yo e pou on rezon donk yo konnen menm mizè la.